Ebyen, ou gentan konnen depi se pale sou enfòmasyon m ta chèche, l ap pran anpil tan. Yon enfòmasyon w ta chache, pa vre? Ou ta chache yon enfòmasyon. M menm gentan antre, m benyen, m oblije kounye a la, lè m wè w fè twòp tan, m di konsa ban m mete ak pou mwen, pou ke m al chache w. Kounye a la w ap vin di m yon enfòmasyon w al chache. Bon Richard, ki sa w te vle m te fè? Hein? Dapre ou menm, sa vle di te lè pou m te pran responsablite w pou kont mwen sèl? Hein? San m pa al chèche enfòmasyon ki swa w te gen avèk frè w? Èske w wè l t ap fè sans? Sa w gen wè emosyone konsa? Ou gen tan konnen gen bagay ou fè ke frè w pral eksplike m k ap deranje m, pa vre? E pa sa, e pa sa. W ap vin di m gen bagay m te gen tan konnen frè m t ap al eksplike a. Kounye a ou gen pou wè kèk tripotay li t ap bay ki fè pawòl la ritire konsa, hein? Hein, kèk tripotay li te bay? Enben m p ap ban m tripotay sou ou non. Paske gon ti pwovèb ki di, manman pa janm mòde pitit li jous nan zo. E gran frè w li yo, li pa t ap janm eksplike bon bagay ou mari w fè. Men m sispèk, jan l ap pale a, gon bagay ou fè l. E se si m gen presyon, bagay sa l pa ka eksplike m nan. Men mwen menm li ka rive deranje. Sèlman Richard, fèt atansyon.

E depi prezidan pral esplike m pou rele madanm mwen pou m rele e pa madanm si se pa avè w pou rele madanm mwen pou al di l ou ta de bagay sou mwen sa vle di wap al ou ta kite m tout kote nèt m ta viv avè w ou te twouve sa pat bon ou te al pale mal a zanmi m m kite kay lan ba ou m fwenk kite kay la ba ou kounye a la ou gen m pa fè sa m ta vle konnen pou wap rele madanm mwen pou wap al di bagay sou mwen kisa w bezwen ou bezwen kounye a pou m separe avè l. Pou mwen retounen vin ap viv avèw menm kote nou tap viv lan ankò ou byen? E dim non. Ou fin pale? Ya m fin pale.
Ou pa bezwen souri non. Ou pa bezwen souri frè m. Mwen oblije souri paske tout sa w fè a.
Konnen m se ti frè w. Men premyèman, ou te gentan konnen m se ti frè w, tou nòmal, si nou gen yon ti kouz fi nan men nou, ou ta sipoze rele pou nou te entranche sa. Men, m te rankontre w ap pale mal. Epi kounya la m lèse kay ou ba ou, ou vin konnen m ap viv nan kay a madanm mwen, ou rele l pou di lontan de bagay sou mwen. Èske w panse sa yo t ap fè m plezi, hein?
Brother ekoute, m pa t ap pale w mal. Se ou k pran bagay la, ou ba li tout epis, ou marinen l. Jisteman, ou sonje jou nou te nan diskisyon lakay la?

Ou sèlman tande non epi ou kòmanse eksite. Bon kisa m tap di ki mal?

E Sou sou ap mete m deyò e mwen menm avantaj ki genyen an Bondye fè mwen map travay tou nòmal pou m lèse kay wi eske si pòt lakay madanm mwen te deja ouvè pou mwen m al lakay madanm mwen m al viv a madanm mwen kounye a wap takine m ankò non non pa di sa pa di sa di ou te bezwen libète m te bezwen libète di ou te bezwen libète ou pran pretèks sou sa ke m te di a ou te ap sòti men libète ou te bezwen men frè pa m ou bezwen libète pran libète ou tou senpleman mwen pa di madanm ou anyen ki grav. Li te fè yon jès ki te vrèman make m paske e pandan m te lakay la li vin kote m li di m li bezwen m. Kidonk sa vle di ou menm antanke ti frè m sètènman ou kapab parèt pi gwo nèg pase m men gran ret pi gran nèt. Li vini kote m li abòde m li di m li gen yon bagay li bezwen esplike m. M vin jwenn li. Kisa k genyen? Li esplike m li di m konsa bon men tèl bagay ou vin. Montre a e li te kite yon sikatris lanmou nan lavi m. Oh oh ou etone m wi. Wi se ye san manti e se ye cheri. Ou saj.
Ou vreman domine panse m anpil de nou cheri. Ooh m tande epi m konprann men bagay sa yo poko nan plan m la pou mwen. Ah bon sa k fè sa cheri. Paske ou konnen nèg Robes lan se yon nèg ki jalou anpil bon ou dwe konn sa k te pase deja. Wi m konnen men. Sa pa ka enpeche nou pale, dyaloge. Dakò, m konnen vre e fò la jalou anpil se vre. M konn sa. M se jalou anpil anpil. Ti, ou tande tout. Men, ti, ti, ti. Madanm mwen te gentan di m, madanm mwen te gentan esplike m tout ti piti, piti, piti, piti, piti mòso w ap esplike nou la. Sa w al vin fè pou mwen la, silvouplè? Ou gen pou kale m kòk mwen an. M te, lè m te vini, depi lè m konnen ou vin chache m nan èpòt lan, lè m rive w al mennen m chanje lajan ameriken m yo. Ou te mande m pou prete konbyen kòb pou te ka fè afè w, kounye a ou poko janm remèt mwen l. Ou vin mande m kòb, ou konnen m ap travay? Sa w. Pandan se tan w kite m nan kay la pou kont mwen la a, mèt kay ap mete m cho, e sou dèyè l e m ye la a. Sa w ap di l?
W ap rele manman m oubyen w rele papa m, w ap mande, w ap di bagay sa, men ou pa gen rapò pou di m bagay sa. Se swa w ap pale mal, w ap pale mal ou dwe m kòb mwen, e mwen ki pou t ap rele moun.

Sa pa ka enpeche nou pale, dyaloge. Dakò, m konnen vre e fò la jalou anpil se vre. M konn sa. M se jalou anpil anpil. Men sa pa ka enpeche nou pale. Yo vrèman domine panse m. Wi, se ye. Se ye.
Ooh, ou domine m tou wi depi premye fwa m te wè w la.
Men ou konnen bagay yo pa konsa osi fasil konsa. Ah bon chérie non jis mèt mete w alèz chérie mete w alèz dakò ou sanble timid m pa timid non kone ah m santi sa pou sa freo m pa ka ouvè m konprann m konprann m konprann men jis mete w alèz dakò e ou pa bezwen panse de sa k te pase a men ou ka konprann m konprann sa ke fè w la jalou anpil se vre m konprann sa e misye m kapab di w mwen a misye nou te alèz anpil e konsa nou te ye bon.

An tou ka pa Piga w met sa nan panse w bay fo lan dakò Ou pa bezwen panse ak sa dakò
M ta swete yon jou kanmenm fòk ou ta kreye yon tan pou nou pale plis dakò Wi silvouplè fè sa pou mwen cheri L ap vrèman enpòtan pou mwen e pou ou osi Epi m ap priye priye tou wi pou Bondye ka fè tout bagay Waw ebyen dakò pa p gen pwoblèm. Dako cheri. Mwen kontan wè w wi. Ok mwen osi cheri. Mwen te di w anjou wap vin pi bèl. Waw. Mwen felisite w anpil wi. Mèsi anpil. Ebyen ok dako cheri. Pòte w byen. Piga se pawòl anpil lalfa en sòt bo a non. Men si w wè se pawòl anpil lalfa en sòt bo a, map fache avè l anpil. Map fache avè l. Men m poko janm ka wè l. Mwen menm ki pase deyò a lal vin pran ti van kounya m pare m pral pwen tèt map tann li vini wi kounya l do al ka zanmil lan Ernst te dim premye jou a yo di lè ka yon zanmil do dòmi e do ka zanmi an l do fè kounya man dout m pa konn kibò l lèl vin nan wout banm kotel soti.

Wouyy m sot kontre avèl la. E sak fè m wè w kontan konsa? Paske m toujou wè w an ti je piti pou w toujou mare bagay. Yo di a kounye a sak pase la menm? Obenn sa la? Kote m sot la li lakay la. Ewe? Banm non sak pase. Wouyy sa m tap kriye a li dim li odi a. Wè sa m te diw la. Kisa m te diw. M te diw konsa lè yon moun renmenw li pap kouri rive sou ou konsa pou lal di li renmen w. Lap chache swiv ou. Lè yon moun nan vlew vre poul fè vil lap swiv ou. Lap chache zanmiw poul konn kisa w renmen kisa w pa renmen. Mwen chèche konn atitid e tout sa. Konpa sa m te di w? Rachid te kriye twò fò. Alò sa ta rive. Men, gon lòt bagay ankò kwa. Sa w pral fè a oubyen? M poko di l wi non sèlman m konnen m ap fè ti kapris. Li mnke m renmen l. Ou byen fè. Paske lè w prese konsa pafwa mesye yo panse w fasil. M renmen sa w fè a. Men ou konn yon bagay? Kounye a ki sòf pa frè w. Jan frè w sa jalou?

Ou gentan wè ki moun mwen ye. Ok. Ban m di w yon bagay. Yon lòt bagay ankò, men sa m vle w fè konnen, ki ap pi enpòtan. Ou konn frè w jalou anpil? Anplwaye tout ti teknik ou konnen ki egziste pou w ka rive sou frè w lè w fin reponn ti gason an pou w di l ke w renmen l. Non, non. Tande! Paske si se nan bouch moun deyò lal tande sa, lap pi grav pou ou. Ou wè sam di w la? Men, lè se ou menm ki mete tout teknik ou deyò, tout jantiyès ou deyò, tout sajès ou anplwaye, tout bagay ou konnen se yo renmen, se yo chwazi fè, ou pa chwazi ret nan lari, ou chwazi mache sou lòd li, ou pa janm leve. Fèt gade byen kèm konnen w pat konn fè sa wi men kounya ou fèl 4 fwa pi rèd ou konprann mwen epi kounya nan griyen dan ou fè ti manje ou konnen l pi renmen ou konprann sa map diw lan epi la l pral di se kòmsi mwen sèm chanje bagay sèm pat konn fè yo l vin ap fè epi lap rele w kounye la pou l kòmanse va dyaloge avèw nan yon sans epi nan dyaloge wap tou di frèm mèt diw yon bagay èske sa pap deranje w. M pa ta swetel deranje w pwofèt ti kapris bagay m pa ta swetel deranje w non frèm ou konprann mwen epi kounya lap di sa lè la sèm dim ni non wap pran pòz ou mèt on timid lap tou dim ni non epòk li ou konnen m renmen zanmi w lan dil sa konsa poko dil ou renmen avèl non ou konnen m renmen zanmi w lan pou wè ki reyaksyon l. Paske si Se nan bouch yon moun deyò lal tande ke Ti sèl la lap redi pou li a gen mennaj epi se nan lari wap banbile Ka ap pi grav pou ou Lè sa ou pral pèdi lekòl ou Ou pral pèdi tout atansyon frè ou Ou tande sam di ou Men lè se ou menm ki dil yon bagay ou metel alèz ansanm avè ou Li ap pi nan avantaj ou toujou Ou tande sam di ou Paske mwen m pa la poum baw move konsèy Mwen m di ou vwa al vwa al vwa M tande sa w di yo wi men ou wè m tande ke gwo travèl Robespierre an tap bon kou m pap ka di sa m paka fè Robes touye m non li pap janm touye w li pap janm touye w dayè moun nan pa yon bèt se yon moun menm jan avè w l ye sof ke li se gran frè w se li kap fè tout e de tout se nòmal pou l mete l nan fason sa e imajine w ou gentan wè kòman vi an ye ou gentan wè kòman jèn yo deraye nan peyi an ou konprann sa map di w lan se nòmal pou l mete l jan l ye ansanm avè w. Sa vle di la se ou menm kounye la ki pou konnen kòman yo pral kanpe anfas frè ou. Wè sa m di lan? Sis menm mwen mare la si m di vwa li chanje.
Pou m al di l sa? Si se nan bouch mwen m vin konnen? M konn kòman m te ka rive sou li pou m al di l sa. Men ou konnen si se nan bouch mwen m vin konnen? Li mèt pran pòz anfas mwen, li pa pral mal reyaji avè w. Lè l rive lakay li a, li pral reyaji avè w mal. Resi pandan m di sa tou li tou tiye m pandan m di sa. Li pap fè sa.
Oh non m pap ka di sa non. Li pap fè sa.
O kontrè, si w te ka di m konsa, vwazin, e si jou m chwazi anplwaye pou m di frè m nan sa, m mete w la pou prezan sou mizik sa. Ou te ka ba l kèk ti konsèy. Sa w panse? Ou pa wè ide sa ap pi bon? Oh mèsi anpil vwazin. Wi m toujou la pou ou. Mwen m toujou di sa. Kèlkelanswa sa w vle a, sa w bezwen di a, men yon kondisyon. Janm wa renmen ti gason sa konsa jan wap pale a la silvouplè manman avèk anpil pridans ou tande sam diw paske ou deja konn kòman frèw ye e ou deja konn kòman lokalite yo ye ou tande sam diw konn kòman ou ye nan lari a avèk ti gason sim fè sa map fè ou wont tou ebyen ok m swete sa.

Chèche zanmi frè w. Ou menm tou, chèche zanmi frè w, fè ti poze l kesyon, Frè ou gen mennaj? Ou gen bagay? Ou tande sa m di w la? Li twò brit, m pa ka pale avè l. Non, non, non, non. Pa gon moun ki pa brit nan lavi sa. Epoutan, tout moun ou wè k brit, yo gon bò do. Chak moun ou wè ki brit, li gon bò do si. Se ou k pou chache konn bò do a. Ou tande sa m di w? O mesye, gad lè l ye mesye, pou dat m sot lakay la la. Ou kwè ta rive w al fache avè m?

Dakò. Mete mwen atò. Bon sa w gen la amò? Sa w gen la? Sa vle di. Mete men m atè pou kisa la?
Mani kòf moun ti dòmi anndan an. Ou leve ou pati. Mwen menm ki panse se devan lè w vin chita w vin pran ti van. Lè m vini m ap chache patou e ayè. M pa wè kote w te. Kote w t al la? Manmi.